Prezidan son prezidan enkonpetan. Tout nèg ki tap pale jape se sa yo te konn di. Yo metrize l. Alò misye di yo pa asasinen yon prezidan ki enkonpetan. Yo metrize l. Yo manipile l. Yo kòmande l jis yo rive dirije l. Si yo asasinen papa m se paske l te sou bon wout la. Donk misye misye di sa k fè yo asasinen papa l se paske papa l t ap fè yon bagay serye. E se vre nan dènye moman an papa w t ap fè yon bagay serye. Vrèman nan dènye moman an men a la sèl diferans papa w pa tire yon grenn bal e bèlmè w di ke papa w te kouche atè a pou tann lanmò li sa deranje m anpil ok e sa deranje m anpil pou papa w pa touye yon kaka tankou kolonbyen yo ki sòt kote yo sòti bann moun kap vann dwòg bann salopri gang san gang bon pakèt yo ki san zedikasyon M pa pral pale w de fòmasyon akademik m yo san edikasyon, de kokorat ki vin antre nan yon peyi ki vin tounen yon prezidan anndan anndan chanm li. Ok? Donk e se sa k fè ke tou m pa janm padone fanmi. prezidan paske jodi a si an regard sa fè deja 1 an chak moun ki pale yo retire bagay la yo di w yo pa konnen alò yon nèg tankou nèg jakmèl la kap di this is an operation ok yon operasyon oubyen operation m pa konnen operasyon m pa konn jan yo di di e operation bagay konsa misye di w li pat konn kote li pa ka prezidan w tap antre fuck you man. E pa ka prezidan w tap antre. Ou pat konnen e ka pou ale. Lè salopri yo rele Sanon an kanpe l di o wi, o wi, li pat sesi, li pat sela. Ou pat fout konnen e ka e prezidan tap vin asasine. E wap vin di m tankou nèg kolonbyen an kap vin pase moun nan kaka ap vin di moun o wi, o wi e li plede non koupab. Kè rele l? Kè rele l?
Samy Andal? Non non e kolonbyen an. Palacios? Palacios, pou ap di ke lè w rive ou te jwenn, e alò, menm lè w te rive ou te jwenn prezidan an mouri deja, ki sa w t al fè ka prezidan? Prezidan se zanmi w li ye? E pa menm sa ankò, zanmi ou pa, sa w t al fè ka prezidan ap tire devan tout kay, tou devan kay li, tout bagay, mare tout, e pou yo fè, gade, se pa se sa Ayiti nou ye wi, lè konsa e pou tout kolonbyen yo te gentan mouri anndan prizon a, tout nèg yo nèt wi, wi. Gen nèg kap dim oh wi m twò sesi m twò sela men dans un peyi yon peyi vrèman yon peyi tankou tankou tankou tankou Rwanda yon peyi konsa yon peyi tankou la Risi nèg sa yo mouri deja a bon pale toujou nap pale pou nou di oh wi e nou pat ladann nou pata sot a chèche ka prezidan. Ki dwa ou genyen ou genyen pou wap parèt kon prezidan? Kèlkeswa sa l ye, menm si prezidan te mouri avan. Bon prezidan te mèt mouri, kè vye nèg la, Badio te mèt touye l avan. Oken pwoblèm. Pa t gen vèy lakay prezidan. Oken pwoblèm. Wi, sa w ta l fè ka prezidan? Sa w al fè ka yon prezidan? Lè w se, bon, an plis de sa, bon, kè yo rele salopri sa a, e, Sanon an, avèk nèg Jakmèl la a? Solay. Solay. Bon nèg sa yo nèg sa yo bon ann mete yo sou kote bon kolonbyen yo ann pran kolonbyen yo ou sòt kote w sòti ou vin asasine yon moun epi kounye a m tande w ap al kolonbi ap di ba yon manje bon yo pa di w pran manje ditou e baton pou yo te fout nou chak jou wi yo pa di w ba nou manje ditou anndan non e kaka sèlman pou yo te ba nou manje wi. Chak jou ba yon replik baton. E chak jou pou yo ba nou ble ak kaka ladann wi pou yo ba ou diri ak kaka ladann lè n sòti n a vin touye mwen m ap tann nou. Anh konnen nenpòt ki lè yo ka lage nou Ayiti nou ye bon Ayiti nou ye men men yon prezidan anndan lakay li asasine anndan chanm kay li kounye a wap vin di bon ou pa manje ki mele bounda moun avè w ou manje ou pa manje ki mele bounda moun ou manje a ou pa manje yo pat di w pa manje ditou. Ou pa jwenn dlo pou w bwè. Ou pa gen dlo benyen ditou. Epi w karante monte nan bounda nou. Bagay kaka konsa menm. Son prezidan nou ye an. Ebyen lè yo voye ti banben Jakmèl vin ap pale nan radyo ap vin di yo pa ta ale Eddo Sezar. Ou pa konn sa k Eddo se ni? M gen dwa pa ale? M gen dwa pa ale nan bagay. Lè pou m ale nan bagay serye m pwale. Lè gon bagay serye kap fèt pou pou jovenel vole okap la m te dwe ale m te dwe ale okap la madanm li la pitit li la son bagay serye ki tap fèt m pa pral nan pa ariel m pa pral nan pa nèg liz kritèl kijan yo rele tchoul ariel oh ariel fin pale wap vin radote dèyè tankou m ta di w son senp pèsonèl vous etes un ministre de l'intérieur oh ta roger lafontant tap fèl konsa. Lè Roger Lafontant te regrete memwa yo te minis sou Duvalier, minis de l'interieur hein ap pale tankou le commun des mortels yon minis fin pale li fè yon erè premye minis lan fin pale li fè yon erè li di wap bay manti nan bagay lòt la pral di de ou menm se ou ki di premye minis lan va nan kaka sa Epi palè de justice lan anba a yon minis de l'interieur la palè de justice la bandi pranl yo pa ka fè anyen. Nou desann plat.
Ankò yn fwa medam e mesye sak ka koute nou sou entènèt se entènèt la bon m pa konnen si li bon facebook la m byen kontan e tune in nan m byen kontan ankò yn fwa m di nou kenbe kò nou tout sa kap pase nou an repiblik dominikèn la tout sa kap pase nou lòt kote se kò nou nou pa kenbe lòske nou pa gen de dirijan ki kanpe kò yo enben yo pap respekte nou tou yo pap respekte nou tou kouman w vle pou yo respekte w Tandiske yo montre w nan yon videyo yon jèn ti dam toutouni ak 2 revòlvè nan ren li, ak 2 nan tete li, kijan pou dominiken an respekte w? Imilye yon èt imen menm jan avè w? Lè l fout w yon kalòt, li fout w kalòt nèt. Pase li di w lakay li, ou vin fè dezòd lakay li, li di w ou lèd, li di w santi fò, li di w tout bagay. Li di w se El Diablo, e konsa yo rele Ayisyen El Diablo.
Majorite nan sa Dominiken ap di de nou e vre. Listwa Dominikèn nan, listwa lan, se nou menm, se kont nou menm yo fè revolisyon. Lè y ap fete 27 fevriye yo, se revolisyon yo te fè kont E bway kont ayisyen. Men kouman pou l renmen w? Se frekan pou frekan pou l vin renmen w. Se ranje pou ranje lakay ou pou l vin renmen w. Al kouman y ap renmen w paske w se nèg nwè epi nèg nwè a gen yon banch manch. Ki mele bounda la manch lan ou genyen an? Ki mele bounda li? Donk il est grand temps ke si nap fè peyi pou nou fè peyi. E se la nou ye. Nou pa lòt kote. Un prezidan e mò asasine chez lui, anndan lakay li, jenn gason 52 zan, li ta pral gen 53 zan. Dènyèman li tap gen 53 zan. Manda l prèske fini, rete 3 mwa, e pa 3 mwa li te rete? Ou 6 mwa? Rete 6 mwa de manda.
Ou tuye nèg a. Al reflechi medam e mesye. Poukisa yo tuye prezidan sou 6 mwa. Al e reflechi. 6 mwa yon prezidan rete. Al reflechi mande tèt nou poukisa yo tuye misye sou 6 mwa. Anpil moun ale lan koulè, siwolibanè, anpil moun ale lòt kote. Mal pi lwen. Siwo libanè se pou fè moun pè, moun wouj pè, moun milat pè, bagay e pou pè. Se pa sa l ye. Lèzenterè, enterè yo te anpil. Yon nèg ki te klas mwayèn, e menm sa m ap di a, se aprè m fin fè tout kontwòl mwen yo. Yon nèg ki te nan klas mwayèn avan Preval. Li t ap woule yon Toyota Prado o gran maksimòm, men se yon ti pikòp Hilux li te gen. K ap travay, al sou kont an bank yo si n ap fè ankèt vre, ki t ap travay avan Preval, li te lan bitwin 80 san mil dola ameriken 200 mil dola ameriken o gran maksimòm m pa menm kwè ke l te gen sou kont li. Sa vle di w se yon nèg nan klas mwayèn. Preval monte, lè Preval desann, ou gen 4, 5 milyon dola ameriken. E nan bitwin sa a. ou nan 20, 22, 30, 40, 50 milyon dola ameriken. Dezenterè. Enterè yo pa t enterè peyi an. Se te enterè, enterè yon sètèn tranch de laboujwazi ayisyèn. Ki ne vi ke de leta de, de, de, dayiti. Yo pa ka fè yon mèrd ankò. Wè men menm m ap viv, lage peyi a la m ap viv. Wè m toujou di, si m son dominiken, jodi a la a son milyonè kap pale avè w an cash flow. Lè yo di w cash flow sa vle di ak kòb labank. Jodi a w ka pa et sa m genyen kapab vo lajan. Men si w pa et sou kont an bank mwen, wap jwenn yon ti bouda manje, monnen. Men m toujou esplike nou ke la stabilite politik n'a pas de prix. La stabilite politik n'a pas de prix. Lè yon peyi stab, machann pen an ap vann plis pen. Machann kann nan ap vann plis kann. Bòs mason an ap travay plis. Doktè a ap fè plis klinik. Enjenyè a ap gen plis chantye. E peyizan ap plante plis paske ap vin gen demand de manje. W ap gen plis moun k ap mande manje ka manje. Donk la stabilite politik n'a pas de prix pou yon peyi. E se youn nan pi gwo pwoblèm ke nous avons dans ce pays. Nous avons un problème de tan. Nou pa konn sa k rele tan. Blan an di w the time is money. Nou menm nou kite tout tan ya pase nou fè nou fè nou fè 3 mwa lòk tandiske si Lèzetazini fè 45 segond a on pann kouran on bon zòn bloke l pèdi 25 san 50 milyon dola. Si la Repiblik Dominikèn wè la Repiblik Dominikèn pou yn egzanp la Repiblik Dominikèn fè manifestasyon men tout manifestasyon la Repiblik Dominikèn fè li fè lè dimanch. Li fè l lè dimanch. Li pa janm anmègde Leta. Li pa janm kraze lari, li pa janm boule kawoutchou. M pa konn si y a fè l demen maten. M pa konn si y a fè l demen maten. Men pou le moman, yo fè manifestasyon yo e yo met moun nan prizon. Yo met depite, ex-depite, senatè, e anpil moun, e moun ki te nan Leta, yo arete yo. E menm le frè di prezidan de la Repiblik, alepòk, ki te nan prizon. Donk, e, Nou pa ka fè, nou pa ka fè peyi an, nou pa ka fè peyi an sa. E ankò yn fwa, afè de kolonbyen kap pale nan New York Times, New York Times ale w lanmèd. Afè de CBS, afè de CNN, fuck you. Nap konprann sa pi byen. Fuck you nou tout, paske nous avons notre pays à refaire. Klè.
Afè de di m kolonbyen ap mouri grangou, kite kaka yo mouri grangou, sa yo te vin chèche la? E peyi w? E peyi w ou te vin chèche la ou te vin touye prezidan nou e peyi w bon youn nan nou te dwe mouri anndan fòk te gon nèg ki pike nou pa gen moun anndan fòk te gen kèk nèg ki pike nou wi pou prezidan wi se sa l ye wi se pa vyolans li ye non anpil moun ap di m se pa vyolans li ye e pou yo kite nou grangou e pou yo pa ba nou dlo pou n lave grenn nou fò yo pa ba nou dlo fò yo pa ba nou dlo. Se sa l di. C'est un président qui a été assassiné chez lui. Après pòz ou ri. Ou sèvi m, nou se des imbécil? Après pòz ou ri. Ou tap antre la, ke sa w tap al fè lakay nèg la? Ou ri lè prezidan an, lè w rive anndan chanm li, prezidan an mouri. Ki sa k fè prezidan an, ki sa k fè w jwenn li tou mouri? Ki sa w fè w jwenn prezidan an tou mouri? Sot al chèche anndan lakay li. Sot al chèche ka prezidan an. Donk tout sa yo se de bagay e fò n sispann kite moun yo pase nou nan kaka. Ok fò n sispann pase moun nan tete. E alò je voudrais ee o mwen dire a Theriel Thelus ee un merci de m'avoir bon m pa pral di ba mwen entèvyou men li t ap tagèt mwen tou nan entèvyou men m te vle di li ke nan fen emisyon an lè m fin ale gen anpil moun ki rele m pou l di mwen ke Theriel di ke m t ap pran pou Martelly e m pa t ap pran pou Martelly se ta tout dwa m wi m genyen pou m pran pou Martelly men m pa t ap pran pou Martelly. Nou pa ta pran pou Martelly e jodi a nou nan ligne mwen ye a m pa nan ligne Martelly. Nan ligne mwen ye a m pa nan ligne Martelly. E men sèlman il faut donner la vérité. Pa fè m konprann ke les 10 ans de phtk se 10 ans phtk sa ki mennen peyi a ye m pa vle. Pa fè m sa. An 2004 m pa t ka soti.